Bonjou bonswa tout moun sa pral depan de lèw pral gade video an pa bliye non pam se James de l'amour bon mwen vin fè yon ti pale avè nou pou an favè de konkou a bon konkou a men kòman lap ye pou tout moun ki tap mandem enfòmasyon tout moun ki te dim poum te poste yon ti video poum eksplike kòman konkou a fèt Bon konkou a men koman lap fèt jis nou gen yon mizik nou chwazi fè moun fè video mizik la pou nou wè koman moun ap devlope talan li kit moun nan te gen talan kit li pa gen talan la menm li vin ap tou devlope talan li ok moun ap jis pran mizik la moun ap ekri map voye mizik la ba li m pa nan dil pou lal sou chanèl la pou jis lal gad poul telechajel. Men lap jis ekrim, si lap patisipe lap ekrim pou m kapab voye mizik la ba li. Alò men kòman lap ye. E moun ap pran mizik la, lap fè video mizik la nòmalman, lap met lap fè ti koregrafi ladann, epi lap bat pou fè tout bagay nòmal. Madi moun nan filme l nan kamera sèvant nan tou nan li pa filme l moun nan gen yon telefòn nan men l li filme l depi video a parèt bèl bèl imaj men sa pral depan de fanatik ou byen de lè yo pral swiv ou a paske m chwazi fè l konkou a epa premye konkou m fè deja alò m potko fè konkou ni sou youtube ni sou facebook ni sou instagram men premye konkou m te fè mwen te fè l sou yon gwoup whatsapp ke m te genyen men lè sa mwayen an potko ti jan bay.

Pi fò a vrèman te rive jwenn, te rive chanpyon pami yon kenpòt 25 moun ki te patisipe nan konkou a konsa mesye li pat gen dezyèm se yon sèl premye moun nou te bezwen paske konkou la pat anpil se yon sèl premye moun li te men moun nan te rive jwenn 50 dola jodi a m chwazi fè konkou sa n ap 100 dola ameriken 100 dola ameriken premye moun nan ap jwenn 100 dola dezyèm nan ap jwenn yon telefòn nou pa di ki mak telefòn nan te gen. E mwen menm mwen te vin ret epòt la. Ok, nou pa wè moun ap fèl ankò e tout moun ki enterese patisipe nan konkou a, map kite nimewo nan deskripsyon videyo a oubyen map ekril nan videyo a menm pou nou kapab wèl nan tèks mwen epi pou m kapab voye mizik la ba ou, wap jwenn eksplikasyon kòman pou fèl, se jis wap pran mizik la, wap fè videyo a nòmalman, fè kòmsi mizik la e pou ou li ye. Wap fè video a byen ou filme li nan telefòn baton chokola ou filme li nan kamera baton chokola jis toujou bat pou imaj ou bèl toujou bat pou bagay yo byen mache epi aprè wap voye video a ban mwen lèl fin fèt wap voyel ban mwen epi lè sa map rasanble tout moun kap patisipe yo epi map rasanble tout video pou m ka pibliye sou chanèl mwen an lè video fin lage.

Ki oganize ti group kou a. Men lòt patnè a pa la kounya. Yo kwè e li menm ki kameraman nan. E li menm ki kameraman nan. Alò, konkou a vrèman bèl anpil anpil. Se dezyèm konkou nou, nou pwograme pou n fè. Pou n chwazi ede jèn, ti jèn yo ki gen talan. Paske M ta vle pou tout ti jèn ki gen talan yo pase moute gade map gade mwen pou yo pase moute mezanmi pa bliye pa bliye edem pataje video a pou tout moun yo al nan konkou a patisipe nan konkou a se yon bèl konkou lap ye men kilè nap kòmanse ranmase video video ou fèl ou fin fèl menm jodia ou kapab tou voye dènye ranmase video nap ranmase 10 out Depi ou wèl rive 11 out ou pa bezwen pran chans pou reponn ou paske nap lage video sou chanèl la 12 out apati 10 out epi tout video yo fin nan men nou tout moun kap patisipe yo pa bliye ekri nou pou voye video paw la epi pou nou tou voye mizik la ba ou pou ou ki fè video a e nòmal video ap gen ti koregrafi ladan nou te di sa deja bsy e tout bagay nòmal fè video a se menm jan mizik la ye poul te ye wap fèl byen nòmal bèl imaj e pa bliye. Wap feat a yon fi ladann. Fòk li gen yon fi pou ka fèl paske mizik la li baze sou yon baz ki se yon fi fòk ou gen yon fi pou fèl poul pi bèl epi poul bon tou mande kipòt fi kouzin ou sè w fanmi w mande l di l yon konkou pral ladann ede w ede w avanse byen si li pap dekouraje lap ede w kanmèm e konsa mwen chwazi fèl. ok 10 out m ap fin ranse tout video 12 out m ap lage l m ap kite ba tout moun lè yo lè m ap lage video sou chanèl la pati 22 out rezilta ap tonbe premye dezyèm ok mèsi tout moun ki te pran tan ki te pran ki te pèdi yon tan pou te gade video a pa bliye. Ede n pataje, like, kòmante epi abòne tou. Mèsi.